Nap salye tout fidèl entènot ki konekte sou chanèl la, jodi a la nou pral pale w de peyi Venezuela ansanm avèk peyi Etazini, donk genyen peyi Venezuela gouvènman Venezuelyen an ki anonse ke yo pral retabli relasyon diplomatik ansanm avèk peyi Etazini Donk 2 peyi sa yo, yo menm yo pa t gen ankenn relasyon diplomatik depi 2019, nou sonje sa, depi aprè re-eleksyon Nicolas Maduro nan lane 2019 ke gouvèneman ameriken an te denonse eleksyon sa yo e depi lò pa t gen ankenn relasyon diplomatik ki te egziste ant peyi Venezuela ansanm avèk peyi Etazini e prezidant pa enterim nan ki se Delcy Rodiguez jounen jodi a ki ap asire tranzisyon an nan peyi Venezuela anonse 4 mas ki sot pase a 4 mas 2026 lan Delcy Rodiguez anonse li pral retabli relasyon diplomatik ak peyi Etazini e Etazini anonse l tou puiske nou Donald Trump li menm samdi ki sot pase a ofisyèlman rekonèt Delcy Rodriguez kòm chèf deta peyi Venezuela, donk se yon Delcy Rodriguez li menm ki ap jwe kat ameriken an, donk jounen jodi a se sa ke nou ap asiste la, e Delcy Rodriguez fè gwo anons sa, donk se te nan kad yon vizit ke minis enteryè peyi Etazini an ki se Doug Burgum li menm li te fè nan vil Caracas, pou te anonse ke peyi Etazini pral retabli relasyon diplomatik, men tou vizit sa li menm li te chita sou koze petwòl, donk nou konnen sa peyi Venezuela se peyi ki gen pi gwo rezèv petwòl nan mond lan, e Etazini jounen jodi a e Venezuela ki te nasyonalize petwòl yo, puiske konpayi petwòl la Konpayi ki te ki t ap pwodui petwòl nan peyi Venezuela ki se PDVSA, se te yon konpayi ki te nasyonalize sou ou depi sou Hugo Chavez, donk se leta ki te kaziman genyen menmiz sou petwòl la, donk jounen jodi a se gwo akò ki siyen ant gouvènman venezuelyen an ansanm avèk peyi Etazini pou privatize konpayi sa a. Donk konpayi an pa pou leta ankò, konpayi an sektè prive ki pral jere l e genyen gwo envestisè ameriken yo menm ki pral genyen pou yo vini nan peyi Venezuela pou vin eksplwate petwòl la. Donk sa Donald Trump te bezwen an se li menm ke l reyalize. Donk petwòl venezuelyen an ameriken kazimen kaziman fè dap piyanp sou li. Donk se yon petwòl ke gouvèneman ameriken an li menm yo pral gen kontwòl. Donk se nan kad vizit sa ke minis enteryè ameriken an li menm ki se Doug Burgum li menm li tap fè nan peyi Venezuela semèn ki sot pase a ke 2 peyi yo anonse ke yo pral retabli relasyon diplomatik yo. Donk kounye a Venezuela pral genyen anbasad amerikèn e pral genyen yon anbasadè ke Trump pral gen pou l voye depi nan Caracas pou reprezante peyi Etazini nan peyi Venezuela. Donk se yon Delcy Rodriguez. Eske se pa yon Delcy Rodriguez ki kaziman pase doktrin Chavist sa anba pye? Donk se yon Delcy Rodriguez ke anpil moun pa ka konprann jan madanm nan ap jwe. Donk se yon Delcy Rodriguez ki desann tèt devan Donald Trump, se yon Delcy Rodriguez ki kaziman ap fè tout sa Trump di l fè. Donk tout akò, tout sa Trump di madanm nan siyen, li siyen l. Donk Delcy Rodriguez siyen yon amnisti pou libere plizyè prizonye politik ki te anprizonnen sou manda Nicolas Maduro. Delcy Rodriguez privatize petwòl venezuelyen an. Donk Delcy Rodriguez li menm li ap jwe kat ameriken e se tout sa ameriken di l fè li fè e gen yon demand ke Donald Trump di l e ke Donald Trump di pou l fè e se li menm la ke nou ap swiv si l ap fèt. Donk Trump mande pou Delcy Rodriguez a arete yon pitit gason Nicolas Maduro Donk jounen jodi a se yon Venezuela ki vrèman a la mèsi de peyi Etazini. Donk se vre gen anpil Venezuelyen ki kontan sa k rive a. Gen anpil Venezuelyen nan peyi Venezuela, gen anpil Venezuelyen patou atravè lemond ki selebre chit Nicolas Maduro a, ki selebre sa. Men gen anpil Venezuelyen tou ki kondane sa piske se pa sa, bon, sa ki fèt la pa, li pa gen non. pou nan kelke èdtan pou yon prezidan li menm li deside lanse yon operasyon e l mennen li fè lame peyi l rantre fasil konsa vin pran yon prezidan anpil moun di se moun ki se pwòp kan Nicolas Maduro ki trayi l men mezanmi si pat gen trayizon eske operasyon sa tap fèt fasilman konsa Donk rapid vit nan kelke èd tan, donk lame amerikèn rantre nan Karakas e yo pran Nicolas Maduro ak tout madanm li, e Nicolas Maduro bal gen poul parèt la devan jij nan mwa Mars sa la, e se yon dosye ke nou ap swiv de prè e ke nou ap pote plis enfòmasyon pou ou sou dosye sa, e genyen tou ke gadyen revolisyon iranyen yo ki anonse ke yo ap elimine Donald Trump Donk nouvèl sa a ki apèn tonbe la e ke nou deside pataje ansanm avèk nou, donk Iran li menm deside yo di yo fè deklarasyon sa a, yo di ke yo ap elimine Trump, y ap tiye Trump, nou pa konnen ki jan, ki jan ke yo pral, ki, ki jan yo pral fè pou yo tiye Trump, antouka se yon Trump li menm ki vrèman boulvèse kòmansman ane 2026 la la a, e Janvye a se te pou Venezuela, Mars lan se pou Iran, Donk jiska prezan e Trump di w peyi ki bral sou ki pral ki bral sibi donk atak lame amerikèn se bral Kiba donk Kiba se pwochen peyi ki sou lis la dapre sa Trump fè konnen e sitiyasyon vrèman konplike nan peyi Kiba donk se yon Trump la ki vrèman kanpe sou fè lagè e sitiyasyon an li menm koze gè sa ke Trump ap deklannche patou atravè lemond nan plizyè peyi donk anpil moun mande èske se paske Trump konnen se dènye manda ke lap pran ki fè lap fè sa, ki fè lap tou pwofite fè sa paske Etazini yon prezidan pa ka fè plis ke 2 manda. Donk Trump pa fè 2 manda youn dèyè lòt. Donk se youn nan ra prezidan ki pa fè 2 manda youn dèyè lòt. Men Trump kaziman sou dezyèm manda l, li pap ka pran yon twazyèm manda. Donk eske se sa l konnen ki fè li tou pwofite ap fè tout sa l gen pou l fè? Men se yon Trump tou anpil moun ap poze kesyon eske l pa pral rakonte, li pa pral nan rakonte devan lajistis puiske koze gè sa yo ke l deklannche lakoz anpil inosan mouri. Donk e li pase sa nou rele dwa entènasyonal la anba pye. Donk pou Trump Nasyonzini an pa vle di anyen koze Nasyonzini Koze diplomasi sa pa vle di anyen, kaziman anyen. E se yon Nasyon Zini tou ke anpil moun pral gen zye yo fikse sou li, piske Nasyon Zini, Òganizasyon Nasyon Zini pral gen eleksyon pou renouvle pòs Sekretè Jeneral Nasyon Zini an. Donk manda Antonio Guterres pral fini e gen gwo eleksyon ki pral fèt nan Nasyonzini, nan syèj Nasyonzini ki twouve l nan vil Nouyòk, e gen plizyè moun la ki kòmanse ap mennen kanpay, gen plizyè gwo pèsonalite politik k ap mennen kanpay, donk tankou Michelle Bachelet ki te ki te ansyèn prezidant peyi Chili, donk Chili nou konnen nou gen anpil konpatriyòt nou la, donk Michelle Bachelet li menm li nan kous la pou l ta vini pwochen sekretè jeneral nasyon zini donk se yon pòs ki vrèman enpòtan donk sekretè jeneral nasyon zini an se li menm ki la pou administre nasyon zini se li menm ki la pou fè pou pwomouvwa lapè patou atravè lemond e nou konnen sa sekretè jeneral nasyon zini an Antonio Guterres Li mande ni Trump, ni Iran pou yo vide dlo nan diven yo pou yo chita sou tab negosyasyon pou yo jwenn yon antant pou anpeche plis inosan mouri nan gè sa e se pa yon Trump ki tande Antonio Guterres ditou e se yon Trump li menm ki kaziman ap fè sa l gen pou l fè donk se yon Trump ki mete kostim gè l sou li pou l batay e li pa tande Antonio Guterres menm donk pou Trump Nasyonzini an pa vle di anyen E se sa k fè w wè l kreye pwòp enstans pa l, enstans pou lapè pa l. Donk se tèlman Trump li menm Nasyonzini an li pran l, li pase l nan papye l, li pa vle di anyen pou li. Donk se yon Trump ki pran dwa entènasyonal la ki kaziman pase l anba pye. Donk koze diplomasi pa vle di anyen pou mesye sa a ki se prezidan peyi Etazini. Donk jounen jodi a la a, donk ane 2026 lan la a, jan m di nou an, pral gen eleksyon nan Nasyon Zini, donk pou renouvle e syèj sekretè ki se pou renouvle pòs sekretè jeneral la e Antonio Guterres ki gentan pase 2 manda nan tèt òganizasyon Nasyon Zini, donk li ap kite pòs li e gen plizyè moun la ki kandida pami yo pre ansyèn prezidant peyi Chili an ki se Michelle Bachelet, donk se yon prezidant ke anpil ayisyen renmen anpil puiske se prezidant sa ki te pèmèt anpil ayisyen al viv nan peyi Chili imigre nan peyi Chili, se yon prezidan de goch ke li ye, e gen plizyè peyi yo menm ki anonse ke yap kore kandidati Michelle Bachelet, peyi tankou peyi Brezil, peyi Meksik, peyi Kolonbi, yo di yap kore Michelle Bachelet, yap soutni l nan kanpay ke li kòmanse mennen pou pòs sekretè jeneral Nasyon Zini an, Genyen plizyè lòt moun ki nan kous la men Michelle Bachelet li menm ta sanble se yon gran favori pou pòs sa a e gen plizyè lòt moun tankou ki gentan anonse kandidati yo tankou Raphaël Grossi, Raphaël Grossi ki nan tèt AIEA, AIEA pandan gè ant Etazini ansanm avèk Iran nou pale de li anpil. Piske se enstans sa, AIEA, ki se Ajans Entènasyonal de Lenèji Atomik, se enstans sa ki te mennen ankèt nan peyi Iran e ki te di Iran pa gen zam nikleyè men Iran sou wout pou ta genyen l piske yo gen uranium ke yap anrichi. Donk AIEA te gen te plizyè ankèt ke yo te mennen nan peyi Iran sou koze zam nikleyè ke Iran, ke Etazini ansanm avèk Israel te akize ke Iran li menm ap, lap genyen pou l, lap, li dèyè posede. Donk Rafael Grossi ki nan tèt AIEA, kandida pou l ta vin pwochen sekretè jeneral Nasyon Zini e gen yon non la a ki vrèman souke sèn entènasyonal la se Macky Sall. Macky Sall ki se ansyen prezidan peyi Senegal, li menm tou ki anonse ke l kandida pou pòs sekretè jeneral Nasyon Zini an e Macky Sall li menm nou konnen nan peyi Sene peyi Senegal pap soutni kandidati l, peyi Senegal fè konnen ke yo pap soutni kandidati l dayè se opozisyon ki sou pouvwa nan peyi Senegal men se Inyon Afrikèn ki anonse nou konnen Inyon Afrikèn Peyi ki ap asire prezidans lan se Burundi e se Burundi ki depoze candidature Macky Sall e peyi Senegal di w yo pa nan koze Macky Sall lan li menm paske Macky Sall te fè gwo represyon sou on seri de manifestasyon ki te konn ap dewoule lè l te prezidan, manifestasyon ki te konn ap fèt kont li e anpil moun mouri donk bagay sa te oblije fè misye fè amni bay amnisti Donk anpil moun te nan prizon e gen maki sa yo e mesye sa li anonse ke li kandida tou pou renou pou pòs sekretè jeneral nasyon zini an donk se yon gwo gwo pòs ke li ye e nou sonje sa donk apre ban ki moun apre Antonio Guterres nou pa konnen kiyès ki bal gen pou l vini la men premye janvye 2027 kap vini an ap gen yon nouvo sekretè jeneral ki bal pran tèt Òganizasyon Nasyon Zini e se òganizasyon sa jiska prezan ki egziste ki fè ke pa genyen yon twazyèm gè mondyal, donk jiska prezan se Òganizasyon Nasyon Zini se vre ou kapab di li fèb, ou kapab di li manke mwayen, ou kapab di ke li pa vrèman gen kapasite pou fè yon seri de peyi vide dlo nan diven yo, men jiskaprezan se gras ak Nasyonzini ki fè pa gon twazyèm gè mondyal ki deklanche nan mond lan, piske jounen jodi a se Nasyonzini li menm li kontinye ap klèwonnen pou Trump vide dlo nan diven l, pou Iran vide dlo nan diven l, pou yo pa rantre nan koze yon gè ki kapab jeneralize. Donk jiskaprezan Nasyonzini toujou egziste e l toujou gen enpòtans li, Se vre Trump koupe finansman yo, anpil finansman koupe, enstans entènasyonal yo pa vrèman gen mwayen pou yo fonksyone, men Nasyon Zini an li toujou egziste nan New York e pral genyen eleksyon pou pòs sa li menm li renouvle premye janvye 2027 kap vin la e nap swiv eleksyon sa de prè e nap gen poun fè yon videyo pou ou pou espliko w an lon e an laj kòman pwosesis eleksyon sa a li menm li pral genyen pou li dewoule e se yon eleksyon ki konsène nou puiske peyi Dayiti se manb òganizasyon, se manb fondatè òganizasyon Nasyon.